Eh, nou bon jan pou nou ye, pwoske nou pral pale avèk moun serye. E... Nou salye tout zanmi nou yo, tout fwe nou, tout se nou yo, tout ayisyen konsekan ki pral gade video sa. E... Nou deja swete chak grenn ayisyen potko janm vini byenveni sou chanèl YouTube nou an. E si w potko konnen deja nap deja fè w konnen chanèl YouTube sa li la pou l bay konsèy. Pou l pote, pou l toujou priye tou, li priye pou moun. Ou konprann? Si nou gen moun gen kèk ti pwoblèm, ou konprann, ou ka ekri nou anba chanèl la epi nou menm n ap pran li lè n ap fè jèn jou dimanch, nou priye pou ou, nou ede w priye. Ou gen doulè tou, gen yon difikilte ou gen, sèlman adrese nou, n ap ba w sèvis, nou priye pou ou. Ou konprann? Tou senpleman nou pap ka priye sou chanèl YouTube la konsa, men nou kapab fè, lè n ap fè jèn nou priye pou ou. Paske travay sa n ap fè a la. Nou fè anpil jèn. Nou va fè anyen san pouvwa Bondye. Mwen sa fè nap tou diw ke konsa sa wap fè a toujou mete Bondye devan. Pad menm sa nap fè a nou met Bondye devan. Nou yon ti dlo nap bwè. Nap yon ti dlo. Nou pa bliye non Bondye ladann. Paske Bondye se Bondye. Bondye li menm se met la tè. Se li ki fè tout bagay se li ki fè tout moun la. Sa fè nou tou mete nan premye pozisyon nan la vi nou. Mezanmi nou resalyew ankò yon dezyèm fwa nan non Bondye gen tout pouvwa e nou swete ou byenveni ou menm ki potko sou gwoup chanèl YouTube nou an e nou reswetew ankò byenveni epi ke Bondye beniw. Epi nou rediw sa ankò chanèl YouTube sa li la pou li bay konsèy konprann epi pou li priye tou li la pou li bay konsèy pou li priye Pou moun ki gen pwoblèm. Gen anpil konsèy, bay anpil egzanp. Paske nou se yon nan nèg ki soufri anpil. Nou konn sa k rele mizè, nou konn sa k rele soufrans, nou konn tout bagay yo. Zan yo nou chwazi fè l tou. Konprann? N ap di w Bondye beni w. Ke gras Bondye li menm li kouvri w. E pi non pa mwen se Libonè Estelis, nèg Bèlans, natif natal, orijinal. Li kontan genyen nou sou chanèl YouTube li a epi tou li remèsye chaken de nou tou ki te kite yon grenn like pou li, yon mo dankourajman. Sa a nou pale avèk nou byen spesyalman. Epi kounye a nou pral pale avèk tout Ayisyen yo, chak grenn Ayisyen konsekan ki te chwazi abòne avèk nou, gade videyo nou yo. Kite yon grenn like pou nou. Ou konprann? Abone avèk nou nou salye w epi nou di w mèsi tou ke Bondye beni w. Nap di w tanpri pa lage nou toujou avèk nou paske nou gen bezwen w. Nou bezwen prezans ou, prezans ou vrèman enpòtan pou nou. Epi travay kap fèt la tou si w pa renmen l ou ka kite yon kòmantè fè nou konnen. Si w renmen l tou kite yon mo dankourajman pou nou. Ou konprann? Pou nou kapab kontinye travay la. Paske travay sa a se bon travay nap kanpe ladann li. Avèk pouvwa Bondye nou vle vanse byen lwen avèk travay la. Dakò? Ok. E jodi a nou vle pale avèk ou sou ki sa? E avan tou nan fè w konnen rann yon ti sèvis silvouplè. Nou pap fè videyo a twò long. An nou swiv videyo a jiskaske l fini. Lap bon pou ou paske wap wè mo kle a se dèyèl ye konprann lap bon pou ou epi lè w fini epi w ka kite yon bagay pou nou lè w fini gade w ka kite yon kòmantè pou nou kite yon grenn like pou nou lè sa Bondye ap beni w dakò ok mo kle a kisal ye. Kisa nou, kisa, kisa nou pote pou ou? Pou nou fè ou konnen, paske chanèl la se pou sa l la, se pou bay konsèy. Konprann? Mo kle a, se gen kèk moman ou konn rive nan lavi ou, se sèl konfyans ou gen nan Bondye ki ka sove ou. Paske pwòp zanmi ou konn leve tout, ou konn leve, pwòp zanmi pa w konn leve kont ou. Pwòp zantray ou, pitit ou, madanm ou, mari ou konn leve kont ou. Moman sa a, se sèl Bondye ki ka pale pou ou. Ou konprann? Gen kèk moman ou rive nan lavi ou, se sèl Bondye ki ka di yon mo pou ou, dèfwa. Aprann sa byen. Ou konn rive yon moman, madanm ou, ou pa fè anyen devan li ki bon. Ositou pou mari ou tou. Gade, ou lave pou li, ou fè manje pou li, ou pase pou li, ou respekte l. Ou pa fè anyen ki bon devan li. Ou konn gen madanm nan, ou al travay, ou fè efò, ou achte kay mete, ou achte machin ba li, ou fè tout bagay pou li. Si w pa ka achte machin, si w pa ka achte kay tou se ou lwe ti kay li ba li, ou ba l tout ti afè l. Ou pa soti san gen bezwen. Ou pa soti san lod li. Mezanmi ou pa bon devan madanm nan. Osinon ou pa bon devan mari a. Pitit ou pa vle wè w. Tout bon zanmi w te genyen vire do ba ou. Pwòp manman w pa bo bo do. Ou konprann? Sa vle di ke lè sa se sèl Bondye kapab delivre w nan sòy a. Tout moun bò do. Ou konn mande sa w dwe fè pou w ta sove. Men se sa nou vin pale avè w jodi a. Lè w wè jan de bagay sa yo rive, ou konn sa pou w fè? Priye Bondye. Mete Bondye nan dosye a pou w ka gen yon bon temwanyaj demen. Lè w konn rive nan jan de moman sa yo, se sèl Bondye ki ka di yon mo pou ou. Pa gen pèsòn. Pa gen kèk moman ki konn terib. Gen kèk moman ki konn inesplikab. Ou konprann? Pase dèfwa menm moun sa ki konn wè, li konn ap poze tèt li kesyon, ou konprann? Li konn poze tèt li kesyon men poukisa mwen pa vle wè ti Jak? Moun sa konn ap di poukisa mwen pa vle wè Osnè? Hein? Men pou kisa ki sa l fè m? Se deske Osner se yon bon moun ki respekte moun, se yon nonm ki sèviyab, se yon nèg ki pa renmen tande zafè moun, ki pa renmen pale, ki pa renmen konnen. Men moun nan just pa vle wè w. Dèfwa li menm ankò li poze tèt li kesyon men poukisa m pa vle wè entèl? Poukisa se li m pa vle wè se ki sa l fè? Ou konprann? Sa di gen moman sa yo se sèl Bondye k konn ka pale pou ou. Dèfwa moun nan konn rele kouman l ap prepare plan an pou ou pou l detwi vi w, ou konprann, pou l detwi lavi w san ke l pa konn poukisa ni li menm li pa ka rann tèt li Kesyon, Poukisa? Oswald pa ka rann tèt li repons poukisa li pa vle wè w. Poukisa li sètoblije, li ap fè tout bagay sa yo pou l detwi vi w, li pa menm konn poukisa. Moman sa yo, se sèl Bondye ki ka delivre w. Paske yon moun ki se pwòp zantray ou. Konprann ke se manman w, papa w, frè w, sè w, pitit w sinon madanm ou, mari w, kèlkonk sa ke la ye a, moun sa yo mwen pa vle wè w. Men di m si w vle. Alò lè moman sa a rive, pa tris. Tou senpleman, renmèt tout dosye w bay Bondye. Bondye li menm li ka aji pou ou. Depi w met lafwa nan li menm. Poutèt avèk lafwa nan Bondye, pa gen anyen ki difisil. Tout bagay kapab fèt. Se sa k fè mwen toujou chante m di lafwa nan Bondye se yon pakèt bagay. Lafwa m nan Bondye gade sa li fè. Ok, aprann sa jodi a zanmi m yo. Depi lè nou fin gade videyo a, pataje l ak yon lòt. Paske li enpòtan anpil. Kite yon like, kite yon kòmantè, abòne. Dakò? Se te yon mesaj Libourne Estelis, nèg pasyans la, li te pote pou nou.